Nou fon konminezon nan kay la li pa vle manje lap pede fatige pede fè video um bagay sou tiktok de tanzantan li pa janm repoze ebyen nou met yon tèt ansanm nan kay la n achte yon siwo fòl pa konnen paske si nou dil sa lè nou ba li li pap bwèl n achte yon siwo nou metel nan ji pou li timoun nou pa mande m koze nini tèlman dòmi bon dòfmi te gen pou li al tcheke.

Ayayay. Non siwo pou grip wan nou te di w gripe a nou pa ta chans siwo pou grip pou ou. Lò te soti pou n ta ka nan atò te di gòj ou ap grate w. An bon siwo grip nou pral achte pou ou. Leve la vre. Leve zantray map pede domi. Eme fo domi ou pa repoze ou menm fo domi.
M sonje moun yo. Ki moun? Bezwen al li komante.
Fo repoze ou jodi a e jounen repoze ou li e. Moun yo konnen ou sonje yo pap li komante ou pap monte sou entènèt la jodi a menm. An sa vle di domi an telman tu yo kalezo pral tcheke ou pa lavel. E 3 zè konbyen li ye la? Gade lè nan tablèt la pou wè. M pa verifye. Mesaj Instagram li reponn pou mwen. E pa la vwa pa mwen ye. Non mwen. Oh moun yo tou yo. Kachap la mouri. Ou pa wè menm vwa Mimi ale wi matant.

Depi kilè w dòmi konsa? Depi kilè w sonje ou menm ni nou ou fon bon dòmi konsa? Ou ap filme e fere fè nou konsa ui. Non ou parèt byen.
Ou byen parèt. Pale non. Depi kilè w sonje ou fè bon ok pi piti ou fè 3 zèd tan ap dòmi?

Retire kò la ou menm ou gen nè mouche nè mouche koum ou ta fè
ou ta fè ti bagay dous ou angaje
non non pa fèm sa ankò m pa renmen pa banm siwo ankò
Mwen te fè kòl ma dou. Sa gen lè bòs salon. Mwen mwen de nini. Mwen mwen de. Mwen mwen kòt a tap pye l ki lan vè kon sa li.
Nou bat bouda nou dwòl.

Sa vle di ou vle pòm de tè ou vle papita?
An pòm de tè ni papita. Sa mwen manje ankò la? Bòy alèt. Panyèlèt.

Mwen ta pran. M fou.
Wa wò yo.
M anraje. Ou al dòmi ankò? Enben ok. Fè babay pou fanatik yo. Pa pede leve m. Pa pede leve m kite m dòmi. E mwen leve w e ou leve w rele Tata Ju wi. Men nan dòmi ou te di? Genlè sa. E ou t rele Tata Ju. M ap mouri. Pote ji. Mezanmi nou wè tata pa poste tata pa gen telefòn tata mouri bezwen achte yon ti telefòn pou tata la mouri kachap la blanch mezanmi tout fanatik tata yo mezanmi kachap mwen an se nini kologèt ann edem achte yon ti telefòn pou tata tata pa gen mouche sou li pou ta bal telefòn e mwen menm ki pou bay tata yon telefòn bon m pa gen kob. Wi, sa ta mouri. Mezanmi bil mwen yo oubyen ale di moun sou mwen. Vi nan Sendomeng nan tèlman rèd, vi a fè m pa gen yon goud nan mouda. Fanatik Tata yo rive nan Cash App la, Cash App la se Nini Kologet li ye tonton. Map ekri Cash App la pou nou. Wap ekri Cash App la Nizel la pou nou. Nou pa ka renmen Tata konsa pou Tata pa gen telefòn. Mezanmi Tata pa, kèm fè m mal pou Tata. M te di w met youtube ou a sou telefòn mwen an. Ti bay mwen. Ou te di m bliye mete l sou li an. Bon ou pa sonje bay mwen.
Se pa bay pou fanatik yo non. Wal dòmi, wal bon pa al benyen w lan aprè sa pou dòmi nan nan makèt la. Bye bye mes amours, m renmen nou. Kontinye abone avèk paj mwen an pou fè l rive 20 k. Fè youtube man rive avk m renmen nou anpil Ebyen m la m vivan Sam ta diw m la.